Emosyonèlman palan m te jis frape manman w tou paske m pa t ka sipòte l.
Deje. Tande wi. Ou tape ou tape pye a non. M pa wè rezon pou w leve men w paske moun nan e granmoun. Men tande Deje.
Ni ye. Madanm madanm mwen di manman m souflete l krache sou li pa vre Deje? a chak fwa m nan kay la se manmi cheri
se pitit fi m chak lè m nan kay la men depi m pa la yon istwa lap vin rakonte m Egzakteman Egzakteman paske manman w gen de vizaj manman w gen de vizaj e si li menm li pa gen kran pou l di w li mwen menm lè m di w li ou toujou di manti manman e kisa pou m fè. Li souflete l fre. An li krache nan figi m, li souflete m, li pa manman m, li se manman paw, li pa manman pa m. Li pa gen nul dwa pou l leve men nan figi m. Deja, ou menm pèsonèlman ki mari m, ou poko janm leve men w sou mwen. Manman pa m poko janm leve men nan figi m. M pa grandi ak bagay sa pou moun ap leve men nan figi m.
Men kounye a w di m konsa pou m tounen.
Pawòl pa pou mwen non. Madanm ou toujou nan kay la avèk manman l?
Sou myout.
Ou sou myout wi madanm.
Manman l pa la non, manman l te lopital, m pa konn si l ok ak si l pa ok kounya.
Byen jwe. Manman l te lopital?
Ou k voye l lopital wi.
Li voye l lopital wi mesye. Ooh.
Li pap janm fè sa ankò.
Wi. Granmoun pa bay granmoun kou.
Men sak dim se vre. So, m pa wè rezon pou e kòmsi te frape granmoun nan paske granmoun li gen li te ka manman w. Bon, e pa te ka manman w, li se Li manman pa w. manman m.
Li se manman w, ou pran Li pitit pa li. manman m. Li se manman mari m, li pa manman m. Poukisa l pa Non, vin li se mete men manman nan w, ou figi pran m?
pitit li.
Poukisa poukisa epòk mwen menm mwen t ap travay, pitit li an pa t ap travay, li pa t konn Travay, li maltrete pa m? t konn maltrete Kounye m. a pitit li ap travay, mwen menm mwen pèdi travay mwen e mwen l ap maltrete. Poukisa? E kounye a ou gen kè pou tande yo voye yon granmoun nan lopital?
Non, non tande, gen dwa, li gen dwa pat vle fè sa, son reyaksyon paske gen de, gen de bagay yon moun fò, jan w reyaji, ou gen dwa pa ka kontwole l. Men bon m di w, ou di ou pa janm pale ak yon moun pou verifye bagay yo? Lè m pale ansanm avèk Rudy, Rudy m di m manti, ke manman l se moun le plis. Wi, Rudy, ou pa janm pran tan pou w pale ak manman w? Tande, ou pa tande sa m di w? Depim nan kay la se manmi cheri pitit fim pa gen se tankou moun yo gon lanmou yap degaje lèm la se lèm pa la madanm ap dim tèl bagay men manmim pa janm dim anyen èske ou Mwen m konprann toujou s. m toujou trete manmanw de la sòt kit ou la kit ou pa la m toujou di manmanw manmi cheri kòman w ye lèl leve nan maten bonjou manmi tout bagay men mwen menm se toujou bèk Oubyen sil gon bagay nan menl li voyel sou mwen. M pa kap sipòte bagay sa ankò. Then mwen te di w sa m pa marye a manman m marye avè w m pa vle manman w nan kay la epi ou te sipoze retire l depi lontan. Kòman m fè marye avè w pou manman w nan kay lan tou.
Ou pa wont wap di sa, ou pliye 2 mwa aprè m di map mennen l lakay li kisa w te ouvè bouch ou te di m. Ou konn sak fèm te ouvè bouch mwen mte diw sa paske ou gen lòt frè ou gen lòt sè Wap di sa ou te dim. Mte diw pi gwa voye manmanw ale kounya san pou otan ou pa gen anyen ou pa fè pwovisyon ou pa fè pwovizyon pou voyel ale kijan ou te vle pou manmanw te vire poul ale li vin wè pitit li epi poul ale de menl de menl de pyel sanl pa gen anyen li pa rantre lakay li a pwovizyon anyen mte diw banm yon ti tan Pou m te ka fè pwovizyon pou m ba ou pou l ale. M pèdi travay mwen. Ou menm, bil yo gentan twòp sou ou. M ap tann ou gen mwayen nan men w pou nou fè yon bèl yon bèl pwovizyon pou voye l ale. Ou te vle pou m te aksepte pou voye manman w lakay li nenpòt kijan apre sa kijan yo ta pral gade m? Kijan fanmi an ta pral gade m? Ke m manje tout kòb ou, manman w vin lakay ou pa ka itil li anyen? De tout fason, mwen m di w sa, m pa t marye avèk Manmou an avan m te marye. M pa wè pou ki rezon Manmou nan kay lan toujou ap derespekte m, ap frape men nan figi m. Kay la pa pou Manmou an, kay la e kay pa m li ye. Ban m di w yon bagay, men sa m vle w konnen. Granmoun nan se yon granmoun li ye. Ou pa gen mil dwa pou w leve men sou li. E granmoun mwen ye tou, li pa gen mil dwa pou l leve men sou li.
Wè si m te nan plas mari w, m t ap ouvè w a souflèt.
M t ap remèt w a. M pa konn kale fi non, DG. Li pa gen nul dwa pou leve men nan figi m tou. Wi bò Fifi. Wap palel pou ou. Mwen leve men sou pou a paske ou pa gen dwa leve men sou manmanm.
Manman w gen dwa leve men sou li li menm. DG.
Yes frè pam. DG sou marye a yon fi manman w gen dwa pou l bat li?
Banm reponn ou. Manmanm pa gen dwa pou l bat li men konsa tou e granmoun li ye nou konnen granmoun toujou gen ti defo. Si toutfwa l fon ti frap ou, w ap tann mwen vini ou pa la donk ou pa gen dwa leve men kounya. An pou l fè ti frape m nan, krache nan figi m, granmoun nan rale yon, ou konn sa k tiye m mezanmi, granmoun nan rale yon rim vèt, li touf nan figi m. L ap rale yn tou.
Nou ka imajine w nou kijan krache granmoun santi di nan figi m. Epi kounya pou m te jis gade sa pou ou, ou di, Kounya la pou w kanpe, pou w kanpe nan figi pitit li, pou w kanpe nan figi pitit li, w ap di ke